M konprann tout bagay. Lè w te avè m nan m te konnen. Kounye a la, ou bezwen kite m ou chèche yon pakèt aktik pou fè pou kite m. Ou a bezwen sa cheri, m ap chèche wout kay mwen ok. Mandaline. Ou wè konpa non? Kite m ale ok. Bon ti chita m pale avè w. Ou bezwen di m plis ke sa toujou? Wè jodi a?
M ap pran tan m, m ap pran san m pou m mande w padon pou tout vye imajinasyon m te konn fè. ki pat pote oken fri se jodia la m wè m te nan èrè m pat dwe rive jiskila.
Mèsi bee pou sa ok e m pwomèt ou sa pap repwodui ankò paske m te gentan pa alèz pou jan ke nou te ye pou jan yo te wè nou nan lekòl la epi pou relasyon nou te kraze konsa. B, Wou di w pa alèz, m te santi m plis pa alèz toujou. M te gentan fè twòp djòlè pou relasyon sa. Si l ta kraze brèf konsa, pou senp ti bagay ki pa menm gen w bon agiman, ou santi l t ap bèl? W, Si w te reflechi konsa, Nan eta ke w ye an wala pou nou. M renmen w Kovacs. M pa vle w konprann ke se jwèt. Jis m vle w met sa nan tèt ou pou w ban m yon chans. Paske m pa imajine vi m a pèsòn ankò. Imajine w wè yon moun k ap pase nan lari a kòmsi m pral gen yon relasyon avè l oubyen m pral. fè yon lòt relasyon a yon moun ki pa menm nan santiman m, ki pa menm nan may mwen menm, sa ka rann mwen soufri demen. Poukisa w pa ka konprann mwen? Se ou m renmen, se ou m vle. Jis aksepte m. Aksepte w? Men ou pa panse ou ka soufri plis ansanm avè m tou non? Soufri kòman?
Koval, ou wè lè yon moun gen yon vrè santiman pou ou, li pa baze sou byen materyèl. Ou wè tout sa k konte pou mwen anvan kounye a? Se posede w. Anyen pa enterese m ankò. M pa gen pwoblèm pou m soufri avè w. Pa gen pèsonn moun ki ta pral reflechi konsa. Emosyon ka fè w di tout bagay, se apre ou pral rann kont ke w pa ta dwe di sa. Ebyen ok, mèsi boo. Ou konnen ke m renmen w anpil cheri. An pasan, ou bwè konprime? Yo Jilyo, Jilyo! Yo, ou pa ka pete lakay mwen konsa men, ou konnen m gen madanm men. Gon jan pou ye don roro menn. Se mwen k zanmiw menn. Madanm an pa zanmiw ou pa kap rantre lakay an konsa. Monchè Julio bon e zanmi nou ye menn. Menm si nou zanmi chanm rete chanm bòdè. E si madanm an te toutouni anndan sa w ta pral di. M pat konnen menn. Kòman w pat konnen ou pa konnen fò frape avan menn. Bon ou konnen se konsa mabitye antre monchè ou pat ou pat bezwen fèm wont pou sa. Eske ou pa konnen m gen madanm? Non men e pa paske m pat konnen men mesye blòdè ak blòdè e konsa mabitye antre. Kòman blòdè ak blòdè a menn? Yn fwa ou konnen m gen madanm gen konpòtman ou dwe chanje lakay ou don ou menn. Kategorikman ou konnen yon zanmi w gen madanm ou pa antre nan chanmèy konsa.
Sorry frè m pat konnen si w te gen madanm nan kay ok. Ou sipoze fwape avan menm ou antre anndan chanm nan. Premye prensip, paske ou pa konnen si madanm mwen toutouni anndan, èske m ta pral janm dakò pou wè madanm mwen toutouni anndan? Mèsi pou desepsyon an. M pa fè w desepsyon, m jis di w yon bagay pou w chanje konpòtman. Se pa sèlman pou mwen. Mwen konprann sa w di a. Jwè m di w la, n ap jere sa. Ok? Ou panse sa?
Ya.
Babe, m pa vle se pawòl w ap ban m pou jis konfòte m. M vle sa ou di a.

Ou kraze relasyon m Ebyen kou nou fè a pa pase tande Moun ki te ba w konsèy pou w vin fè sa Di l Lespri m byen dispoze Lespri madanm mwen byen dispoze Sa pa pase
Kwè nan madanm ou M swete w pa fè erès ankò M swete w pa fè erès ankò Ok mèsi Tande konbyen fwa m di w sa M swete ke w pa fè sa ankò Pa gen pwoblèm zanmi m mèsi. Nou menm nou pa vle wè lè relasyon moun ap byen mache. Mèsi pou desepsyon an. Li pa pè, li pa krent li rantre nan chanm ou jan li vle madanm. Depi tan ou sou moun. Se abitid la wi cheri.
Ki ap m konn gen kilè m te abitid ak nèg sa yo nan tout nivo sa. Antouka chita, deja konn ayisyen kòman yo ye ok.

Ok map pase wè. Antouka sonje manje bouyi a konprime epi yon ti dòmi ok. Map fè sa bebe.
Dako. Foto byen lè wap bay. Ok. K verem nan pral fè la mesye. Nan pral kite yon dèlin pou gren mesi bon. Adjee. Ou wè moun kap pran konsèy nan m'en moun. Me ou, me lanmò ou, me kraze fraye ou. Pa kwè map janm fè erè sa anko. Eeii.

Bon telefòn mwen vin pèdi. Konnya map vire san telefòn nan. M san telefòn. Paske tout si kontak m te gen yo. M pa konn kòman mwen fè jwenn pou m rele moun. E la m toujou ye. E jan. Lè m pa pi ba. De fwa lè solèy la vini sou mwen. M vin mete m nan. Gen ti mesye ki fè m jwenn yo la wi. M ap chèche yo lontan. M tèlman te bezwen.

M te gentan di si m remèt ou li, se pa paske m bezwen yon bagay an retou. Sèlman, m te mèt jwenn nenpòt moun, kit fi ou gason, se te remèt li pou lajwa te plante nan kè l total. Se sèl sa m te bezwen. M pa t bezwen tankou ou pou moun nan fè m kado yon bagay. Se pa t sa m te bezwen. Sèke se wè ou k ap souri. Se sèl sa m te bezwen.
Ok bon m te konte rewè w ankò m pa konnen si sa deranje w paske m te tèlman bezwen w. Bon e ou bezwen m jan nou te deja pale a se ke lakay ou pral gen fèt e pa vre pou m netwaye bay epi pou moun ou. Pa di sa m pa vle w di sa non se pa pou sa m te vini. Non mwen m disponib pou ou nenpòt lè w gen bagay piye tankou bay w ale lekòl m ap toujou netwaye yo pou ou.

Koman sa? Ou pa wè sak sot pase w la? Ou wont la? Wont pou kisa? Ou toujou trè la syèt twòp. Ou pa konn kisa w ye menm. Kisa ok, Jil remet ou travay? Lè nou cho ak ti latchan nou konsa menm, koman nou fè? Nou cho ak ti latchan nou? Daprè ou menm, depi w la konbyen fi m pwan?
Konbyen fi m pwan? Fanm tankou m pa tap janm frekante w. Wè, banm di w byen, m pa vin la pou diskisyon sa ankò. Kòm m wè Djilo met ou travay, paske se travay ki met ou travay, sinon djòb la ou fè ou pa tap fè l. Anbèch se patnè an menm fòm travay, fòm travay pou li. Patnè an. Paske sa w ap fè an pa bon. Ou bliye si m te la lè isòt fè w wont lan? Isòt. Ban m di w byen.
Wè m sonje kman banm konn ap ban m yon istwa, moun konn mouri pou verite ke y ap pale ok. M ta swete ke ou konprann sa m di w la. Kote w rive a, kanpe la. Ki bagay, ki bagay li ye la kounya? Deja konnen kounye a?
Bon, si w di m li, l ap pi bon paske m ap konnen nan ki mezi pou m pran preparasyon pou m angaje m. Swa si w ap fè m benefis yon ti travay lakay ou paske nan moman m an nesesite pou sa, si w ap fè m benefis yon ti. Ou panse si m ta di w m ap retire w nan lari a se travay lakay mwen w t ap mete m?
Non, si w ap retire m nan lari a, fò s on lòt kote w mete m.
Eske
Eske se nan lari ou anvi retire m pou banm yon ti travay lakay ou? Sa w ap di m? Di m li pou fè kè m plis kontan. Poukisa w ap kwense m konsa? Se pa kwense, m wè se sa w anvi di m, se ke w pa vle vini dirèk. M son moun ki koul, m mèt pale avèk ou. Nou sou moun pase ki? Nou pa bezwen konnen. Annik ou parèt, kote koze ale, kote vini. E kisa w ye menm? Kounya Widelin banm zo. Yon vye manman bouzen tankou yon vye manman penbèch tankou w. Nèg la ap redi travay di nan solèy cho. Menm si m te manman bouzen m pa t ap frekante w. Met sa klè, di konsa, yon manman bouzen limit tankou w. M pa t ap janm frekante w tou. M pa t ap janm frekante w menm yon jou. Kote m ta pral avè tou? Ou konnen m konn bwè klere? Yo konn manje klere? Ban m di w wè, si se sèl ou ki te fanm nan mond lan, m t ap pito rete san fanm. Oh, wow! Wè ou wè, sou mezi m fè a, e m abitid. M pa abitid pale avè moun tankou yo konsa. Ou wè sa m di w la? M di w li. Moun konn mouri pou verite ke yo pale. Paske m sonje lontan yo konn di m sa. Antouka fè atansyon. Kisa w vle fè menm? Kisa w vle di la? Ou kòmanse, ou poko fini. Mwen avè w kwaze. N ap kwaze? Enben n ap kwaze menm. N ap kwaze.

Janm te di la, ale lakay ou m pa konn kote ou rete, kòman wap fè ale, e lè fini tou m pa kwè, m pa kwè ale lakay ou se verite. Yes, se vre. Pou m al manje lakay ou, mwen menm ki chans m ta genyen? Ou mèt si nan sa m di w la, se vre. Ok, m ap ba w direksyon an. Depi ou nèke vire nan gran ri an, ou di, nenpòt chofè taksi rekonèt, yo rekonèt papa m. Depi ou di depoze yo lakay mesye Delison, y ap depoze yo dirèk. Bon, Kòm Bondye fè travay li nenpòt jan, se pa paske m ta dwe refize, m ta dwe aksepte sa non. Paske m pa konnen si lè m rive m pap jwenn desepsyon. Li ka se pyèj tou paske toujou gen sa men kòm se Bondye e li manifeste travay li nenpòt ki jan, m oblije aksepte depi m rive nan granri a. Pran nenpòt chofè taksi di mete m lakay mesye Derison, finalman sa pa t rive.
Ebyen, ki jou ankò w di?
Jedi, si Dye vle. Jedi.
Kòman m ba w a konnèk? Bon m wè w m ba w a kòvas tèt pou tèt w ap vin bay koze. Ou bare m ak kò. Wi.
Ok, pandan mwen menm ansanm avè w kanpe la, e pa pale n ap pale? E apa lòt jou a m t ap pale ak kòvas?

Kote w rive a, kanpe la. Paske sinon, w ap konn kiyès yo Leon Dèlin. A, si se pou sa, m pap janm kanpe. Toutan w pa repanti, m pap kanpe nan sa m ap fè a. Hum.
Antouka, ok, pa gen pwoblèm. E, m te vrèman kontan vizit la. Ok. E, je di si Dye vle, depi l fè.

Ok. Lè ou vini?
Wi, mèsi.
Dakò.
Dakò. Ban m zo an dèl. Bon pa mwen sa t son menm. Ok, nèg moral la, ou mèt pale wi. Pou yon nèg ap redi travay nan solèy cho, epi w ap pou yon lòt nèg bay fouco. Kòman w santi w menm? Ou pa santi w raz?
Pou ou plede travay? Ebyen, di m ke ou vle kovas oubyen jilyon m pa konnen. Kòm m konnen kounye a se modèn nan ki deyò a. Fò ta gen konsyans machè, fò ta gon ti pitye. E ou menm ou a enkonsyans nan fè landjèz? Ki tèt ou? E pa landjèz map pale verite nèg la e patnèm li ye.
Antoulèka, daprè sam wè k sot pasè la, m pa kwè wap gen kè vomi piye w lakay Jilyo bwè bèy tripotay w an. Oh, asè rans. Wi, gason san wont, depi w gon gason san wont ou pa bezwen konnen ki swa rete, ou gen pou vòlè, wap tout. Pou yon fanm bouzen gen poul malfektè kanmenm. Ok nap kwaze cheri. Map tann ou map kwaze pou ou tou.
Ay.